Bonjou, bonswa ayisyen m yo ki nan dyaspora Kòman nou ye? Jodi a mwen fè videyo sa a jis m ka pale avèk nou konsènan de viris sa a ki se kowonaviris la ke tout teritwa pale de li menm tout peyi e m kwè bagay sa a vin popilè anpil paske li vin global so Jodi a mwen pran ti pale avèk nou nou menm ki nan diaspora ayisyen patriyòt mwen yo. E anpil nan nou ki pa gen djòb, mwen panse ke deske depi bagay sa tonbe mwen panse gen yon pakèt nan nou ki pèdi djòb yo. Epi tou gen yon pakèt nan nou ki ouvri lakay epi nap touche. Men kesyon pou pou nou se kisa li ye? Apre ke yo voye nou lakay nou kisa nou fè? Eske nou kreye yon bagay? Eske nou chita nap tann kòb? Eske tou nou vin deprese? Paske gen anpil nan nou ki santi nou fatige, nou santi nou deprese paske nou pa gen djòb nan men nou. Nou pa nou pa gen nou pa gen yon bagay kap antre. M santi doulè nou, m santi pèn nou. Men sam vle fè nou konprann, pa pran l pou yon mal. Si Bondye voye nou lakay gon rezon pou sa. Pase ke nou gen pakèt bòs ki pa akeyi ki se greedy yo ye, yo pap janm fè sa pou nou. Nou konn sa deja. Men Bondye fè nou jwenn yon mwayen pou nou kab chita lakay, pou nou kapab pran pa avèk timoun yo, pou nou kapab gen tan pou yo. Pase gen anpil nan nou ki te konn travay tou, se ki nan travay 7 jou sou 7. E timoun yo menm pa menm prèske konnen nou. Timoun ap fè dezòd yo deyò, yo pa tou rebò, nou pa menm konnen. Men m panse ke Bondye fè yon mwayen pou nou, pou nou kapab pran jwenn yon ti tan pou yo, pou nou kapab pran ba yo ti tan ke yo merite a. Konsa tout, anpil nan nou tou, Bondye voye nou al repanse pou nou kapab, pou nou kapab konprann ke en se pa nan djòb moun ke, ke fiti ou ye. Ou pa ka depan de djòb moun. Kounye a pa panse ou menm tou ke yo kab kreye yon djòb lè tout bagay fini, ke yo kab kreye pou kreye yon mwayen, yon anplwa pou kab anplwaye lòt moun e lè tout bagay fini. Pase bagay yo ap rete konsa. Repanse, mete yon bagay sou papye lè tout bagay pase pou kab di konsa a bon koumanse piti menm si pa anpil. So sispann plenyen, gen anpil nan nou konnen kap plenyen kap di ke yo pa gen djòb, yo pa gen okenn kòb, di se makawon non, bagibnl, nou konnen sa. M pran yon lè sa m santi pèn nou, men enpòtan Bondye fè l pou yon rezon. Se pou nou ka repanse bagay yo, pou nou kapab mete bagay miz an paj, pou nou konnen ke se pa nan djòb moun pou nou rete mouri. Konsèy mwen pou nou se kisa li ye? Mwen vle nou pran san nou, pran tan nou admire madanm nou, admire pitit nou olye de panike de maladi sa. Mwen, mwen prann nan sans tankou m te ka ap di w se Bondye ki voye l si m ka rete lakay mwen, m ka panse avèk kisa m dwe fè avèk vi m lè gen yon bagay konsa rive ankò. Menm si vre l ap ale menm gen ta gen yon lòt bagay ki ka vini nan fiti a. Men, ou konn ou pa kapab di e malè. Men, sa m vle fè nou konprann, ou menm ki gen e te gen ide yon biznis nan lontan sa oubyen ou te gen yon ide de yon bagay ou ta anvi fè, Bel tach de cela. M panse ke Bondye baw yon ti opòtinite pou w kapab panse mete sa sou papye pou w kapab reyalize l nan fiti. Moman yo se ou menm ki pou jere yo. Se pa yo menm kap jere w. Si w kite moman yo jere w, m panse sa kapab pa pi mal pou ou. Men, ann pran ti moman sa kote Bondye ba nou li. Pase ke nou konnen sa l gen deja. Nou konnen kijan bòs ye. Anpil nan bòs yo. Se greedy wi, an bon kreyol se visye wi, se tout pou kò yo, yo vle. Yo pa konnen, yo konn se ti afè kòb yo, yo regle, se afè kòb yo, yo konnen, yo va konnen fòs ou, yo va konnen kisa w, èske ou malad èske ou pa malad. Se nan moman konnya la ou kapab retabli w, pa retabli w pou kapab, si w te, si w te, si w pa dòmi anpil, kounye a ou kapab dòmi, ou kapab pran san w dòmi, e m pa di w pa dòmi sèlman. Paske futur ou pa konn kisa lap ye ou sipoze chita mete papier ou devan w pou panse kisa wap fè demen si Dye vle. Pou nou menm ki gen timoun nan kò janm te di talè a pa sita avèk timoun yo konn afè timoun yo konnen nou plus pase anpil nan nou timoun yo pa konèt nou paske nou leve depi nan nan gran maten nap travay pou jous a swè. Sa fè mwen ankouraje nou diaspora m yo sispann panse negatif de maladie a Pansyon pozitif tou. Di Bondye mèsi dèske li kite nou pran tan sa avèk fanmi nou, avèk pitit nou. E nou gen tan tou pou tèt nou tou. Nou ka panse kisa nou dwe fè nan fiti. So, se te yon mesaj ke m te vle pataje avèk nou pou m te kapab fè nou konnen ke lavi pa fini. Lavi pa fini. So, retounen sou pye nou, panse kisa nou dwe fè avèk tèt nou pou nou avanse avèk vi nou. Se Desne ki te avèk nou. Nan rankon pou yon lòt pwochen videyo. Babay.